Medam mesye entènot de partou bonsoir e byen vini nan yon nouvo nimewo de emisyon opinyon alò jodi a nou se samdi 20 jwen 2026 e se toujou yon onè yon privilèj majiskil pou nou prezante w emisyon sila m ap raple w ke m se Pierre Florian Jean Marie mwen vrèman kontan pou mwen pote Nimewo sa pou jodi a de emisyon Opinyon, Opinyon ki se sèl emisyon ki genyen objektif pou analize ansanm aktivite ki ap pase nan milye evanjelik la. E jodi a nou pote pou ou yon sijè ki ekstrèmeman enpòtan kote nou pral pale de Pa pale tou, nou pral pale du psalmiste Joy Clerf Derizier. Mèsi paske ou klike, pa bliye pataje, kòmante e sitou abòne avèk tout platfòm imedya yo. Salitasyon spesyal avèk sponsò nou yo ki par yo menm pèmèt aske

pou gade tout emisyon opinyon yo. Jan ke m te anonse l la, jodi a nou pral pale de Salmis Joy Clef Derizier e n ap pran kout poz la e n ap tounen.

De retour après la pause Medam, medmwazèl e mesye mèsi pou fidelite w avèk atansyon w Map raple w ke w sou Imedya e w ap suivre emisyon Opinyon ki se sèl emisyon ki genyen pou objektif analize ansanm aktivite ki ap pase nan milye

Menm jan ansanm avèk mwen menm, ou menm ki dèyè ekran telefòn ou oubyen òdinatè ou jodi a ke manman nou se sèlman pouse l pa pouse nou anndan legliz la, men depi tou piti nou jwenn nou anndan legliz, ebyen Joyclef Derizier kòmanse konsa. Dayè papa li pastè Jean Claude Derizier se yon salmis ki trè popilè nan milye a. Sa vle di Joyclef Derizier depi nan kay la, depi nan legliz la li te deja kòmanse ap chante. Menm jan papa li pale de sa, menm jan li pale de sa, menm jan grand soeur li pale de sa, se te depi tou piti Joyclef Derizier li te kòmanse ap chante. Menm jan ou konnen nan chak legliz gen yon koral timoun, Bien sûr Joyclef te nan koral timoun sa yo. Mwen menm koral pa m nan se te depi tou piti. Depi lè m nan 3, 4, 5 an m konnen m nan koral sa ki te rele La Voix des Anges. Ou menm ou a kite non koral pa w la nan kòmantè a la. Men mwen sûr ke etan ke moun legliz, etan ke moun ki grandi legliz,

opòtinite oubyen privilèj pou chante youn nan mizik ke mwen renmen anpil, youn nan mizik ke kominote a apresye anpil, ki konsome anpil nan milye a, ki genyen pou tit, Bondye w gran, mizerikòd ou pa fini. Se yon mizik mwen souvan chante nan travay, lè m pral dòmi, kèlkeswa sa m ap fè a, se yon mizik ki souvan monte nan lespri m ke m ap fredone. Men èske w konnen m pa t janm konnen si se te Joyclef Derizier ki te chante l jiskaske 19 avril nan premyè vant sinyati albòm ni Pa Pale ki te fèt nan palè minisipal li pral di sa. E menm si wap gade video a wap gen du mal pou w konprann ke se pa Joyclef, se pa Pasteur Jean Claude Derizier ki ap chante a. Paske se apeprè menm vwa, bon m kapab di se menm vwa, paske yo gen menm vwa sof ke Joy chante yon ti kras pi wo pase papal e si wap gade video a tou look joy pran an si ou pa focus wap panse se papa li jean claude derizier di zoom donk se la li ta pral fè premye aparisyon li youn nan mizik ki konsome anpil nan milye a ki genyen sou youtube 3 milyon 500 mil

nan dirije nan vèy de nwi, dirije kilt dimanch maten, dirije plizyè sèvis, e se la li pral grandi. Men se pa t sèlman nan legliz pastè Zoom ke li menm li t ap grandi konsa, paske selon temwanyaj yo, Swit apre youn nan lejand ki genyen nan milye evanjelik la nap pale di pastè Lochard Remy ta pral dekouvri talan ekstraòdinè sa, ta pral dekouvri gras sa ki nan Joyclef Derizier a, li ta pral pale ansanm avèk pastè Jean Claude Derizier yon fason pou Joy te kapab evolye bò kote l. Donk Joy ou ap gade jodi a, se pa yon lamann tonbe di syèl. Non sèlman li genyen gras la anndan l, men li fòme tou. Ou ka konprann yon jèn ki ap evolye bò kote pastè Jean Claude Derizier e ki ap evolye bò kote pastè Locha Remy. A, an n konsyan! Joy t dwe joy sa li ye jodia san dout paske ni pasteur Jean Claude Derizier zoom ni pasteur Locha Remy se 2 moun ki marke jenerasyon pa yo a e se bò kote yo Joy Clef Derizier li menm li grandi donk Joy pral vini avèk yon mouvman e se la vrèman kominote a li pral kòmanse apresye l sitou sou rezo sosyal yo kote li pral lanse yon duo ki te genyen pou non Mike and Joy kote li menm avèk kouzen li Mickley Elminis ke m ap salye nan emisyon sa ta pral vini ansanm avèk yon duo Se te prèske tout kote, prèske chak kote yo ye, yo toujou gen yon ti bout videyo y ap anrejistre a yo de, youn ap chante, lòt la ap armonize. Se te vrèman apresye par le gran piblik kote Joy avèk Mike li yo te vini ansanm avèk duo sa a. E se la a Joy pral dekouvri oubyen Joy pral gen eleman. declencher ministè li oubyen karyè pwofesyonèl li atravè cover yon mizik li fè ansanm avèk Mickley ki genyen pou tit Senyè mwen va yon temwen. Mizik sa ki te la deja, donk li menm ansanm avèk kouzen li Mickley El Minis te pran di tan pou yo te re-anrejistre mizik sa e se la Joyclef

Mizik sa ki genyen yon pakèt milyon vyou sou youtube, donk ki trè konsomab, men se pat sèlman mizik sa yo te genyen kòm kòve e sitou Joyclef Derizier te genyen kòm kòve e pami lòt mizik li te genyen kòm kòve li te genyen non mwen pa gen mo, ki kote li te chanje li an vèsyon rege, epi li gen zanj yo repete devan twòn Bondye, epi plizyè lòt mizik, paske nan sezon sa m kapab di Joy Clef te vrèman motive e se la li prale avanse ansanm avèk ministè li. Mwen menm pèsonèlman, Lèm dekouvri Joy Clef Derizier se te nan Duo a. M te trè apresye l, men m pat fanatik li. Sa ki fè m te trè apresye l sèke mwen menm mwen renmen sa, lòske nouvèl jenerasyon an kontinye travay jenerasyon presedant lan. Mwen te trè onore sa paske mwen te wè Joy Clef Derizier ki t ap asime responsabilite l pou kontinye avèk ministè papa li ki se pastè Jean Claude Derizier e sa a te vrèman apresye pa mwen menm. Men, kote Joy Clef pral konvenk mwen ke li se yon gwo salmis e sesi yon salmis ekstraòdinè se te nan.

pa apresye pa pwomotè yo nan milye evanjelik la. E se la a, m raple m an 2025 mwen pral ekri yon tèks sou Facebook, m ta pral kesyone pou m mande poukisa medya evanjelik yo pa fè pase enfòmasyon sa a oubyen pa apresye Joyclef Derizier kòm

Yon mizik popilè se ki sa li ye? Se yon mizik ki konsome oubyen ki kreye pa gran piblik la men kan byen menm ki pa genyen yon otè sou li. Men li pa fin yon mizik popilè paske mizik sa li te kreye deja, li la deja. Moun yo te souvan. konsome l nan yon lòt fason. Sitou legliz pantkotis yo ki te konn fredone mizik sa nan jèn yo konn genyen yo. Kòmsi joune de jèn yo konn genyen yo, yo konn fredone mizik Papa le a. Ban m fè w dekouvri ki mizik ki mizik Papa le a. Men an reyalite moun yo pa t konn di Papa le. Yo te konn di Papa de.

Yo tou rete ap fredone, y ap di, Pa pade, pa pade, pade, Pa pade, pa pade, pade. Epi kout senbal ap tonbe, kout tanbouren ap tonbe, kout tchatcha, kout graj ap graje. Se konsa legliz Pantkotis yo, yo te konn itilize.

Mizik sa kote li pral kraze se nan samdi de la gras ki te òganize nan Enfraza. E se pat menm Joy Clef Derizier ki te soulve mizik la. Se depi nan monte Joy, moun yo sonje kisa l te fè nan Amazing Grace, depi nan monte Joy moun yo kòmanse avèk pa pale.

2025 ki se youn nan mizik ki pi popilè nan milye evanjelik la. Donk Joy Clef Derizier ki ta pral vini ansanm avèk yon anons, se te nan desanm 2025, ki te anonse yon nouvo pwojè, men pyès moun pa t konnen ki pwojè ke l te ye. Pa t gen moun ki te konnen Eske se mizik? Pat gen moun ki te konnen eske se album. Men pwojè a pat ateri vrèman. Epi nan mas 2025, Joy Clef Derizier anonse premye album mizik li ki genyen pou titre Pa pale. E tout moun se. Dwèt sou bouch, pa pale. Si w pale ou menm, sa se zafè pa w. Men mwen menm, m p ap pale. Donk, ann avanse. Pa pale ki anonse nan mas 2026, Joyclef Derizier anonse pa pale. Epi 19 avril 2026, palè minisipal plen a krake kote gran piblik la. deplase pou vant sinyati e konsè premye albòm Joyclef Derizier di Zoom 2 ki genyen pou tit Pa pale. Se yon albòm ekstraòdinè, sou albòm sa li genyen 14 mizik donk genyen 7. Mizik li fè an kolaborasyon epi li genyen 7 li chante pou kont li. Gen plizyè moun ki featuring sou album sa, pami yo si m kapab site Stephanie Massillon, Loutchina Decius, Dens ki se direktè mizikal Joy Band lan ke n ap gen pou pale de sa pi devan epi genyen Williadel, Denervil. ki sou album sa genyen Mickley El Minis ki sou album sa epi nou genyen Linda Joseph ki sou album sa e sitou nou genyen Psalmiste Stanley Joy donk se yon album ki vrèman vrèman extraordinaire e mwen pran du tan

Si wap gade Joyclef Derizier avan album nan avèk aprè album nan li prèske double pèfòmans yo. E se de sa m tap pale lòske Loutchina Decius te sòti album ni an. Avan album Loutchina Decius la ki se Lanmou Sensè, li te genyen 2 mizik ekstraòdinè ke li te sòti. Se te youn an kolaborasyon ansanm avèk psalmist Salomon Lira epi tès Presin li an. Men, aprè l fin sòti albòm nan, w ap gade ki mizik ki sou albòm nan, yo te vrèman retwograde.

Sòti du plus petit au plus grand ce sont des megastars. Jan m t ap di l avanyè ansanm avèk yon zanmi m, bon m pa vle antre etchenmay la nan mizik evanjelik la, men Joy Band avèk Joy Clef Derizier se tankou w pran Shabba ou mete l devan Band T-Vice la. Si n panse se manti, ann swiv. Koute pèfòmans sa ansanm avèk mwen epi n a ban m rezilta. Byen suiv Joy Band, asavwa mizisyen yo, epi byen suiv Joy Clef Derizier avèk animasyon ke l ap kreye yo, aprè w a ban m rezilta. An n al gade ansanm. Sa se te nan palè minisipal de Dèlma.

Li des men joy wi. Men joy band. Yo pa ka barem. Ouvè banm pase.

E se Dens kap depoze kibòd Gen dwèt tou M di nou Joy Band lan Mwen di nou Joy Band lan Joy Band lan Se yon gwoup mega star. Joy Band lan se yon gwoup mega star. Se pa sèlman Joy Clef Derizier men se tout Joy Band lan. Se tout Joy Band lan. Se sòti nan mizisyen, pase pran koris, vin tonbe sou Joy.

Sèl li k ka fè l. M t ap gade yon emisyon kote pastè Max te fè yon deklarasyon ladan l ke m t al analize, m wè ki gen bon kote l men kanbyen menm ki gen ti nuans ladan l tou kote li te di salmis yo jodi a l al nan konsè yo, yo fè l swe chemiz li men nanm ni pa mouye. Wi, se vre. Men gen yon kategori moun. nou vle evanjelize yo fòk nou genyen moun sa yo pou n rive sou yo fòk nou genyen dè jòy klèf de rizye pou n rive sou yo fòk nou gen dens fòk nou gen èns fòk nou genyen chèldon pou n rive sou yo tout tan nou pa genyen mizisyen sa yo nou p ap ka rive sou yo. Si m pran egzanp mwen menm, ou panse jan ou chante nan Dimanch maten ansanm avèk mwen an m pral dakò ret ladan l? S on ansyen mizisyen m ye, se jounalis mwen ye, se jèn mwen ye. Donk, m te konn nan tout pwogram epi jodi a ou panse on moun ap chante devan m nan Dimanch maten, chak li pran mikwo al detone, chak li pran mikwo al fè fosnòt, m pral ret devan l?

Pap ba nou manti, se youn nan pi wo nivo evanjelizasyon ke nou kapab fè. Se pa sèlman lè w rive sou moun nan ou di l Jezi Kris ap retounen, aksepte Jezi, se lè a ou evanjelize l. Men non! Men avèk aktivite sa yo, gon pakèt moun ki pa janm al legliz yon fwa nan vi yo, men kap vin nan jòy klèf derizye a e se la a Y ap kòmanse nouri nanm yo, nouri lespri yo, epi w ap rete w wè moun sa yo yo transfòme, finalman yo vin de kretyen evanjelik e n ap ganye nanm sa yo. Men, se pa sèlman mwen menm ki gen opinyon sou.

Bonsoir Pierre Florian Jean Marie se yon plezi pou mwen patisipe nan nouvèl emisyon sa Opinyon yon emisyon ki la pou bay opinyon sou ansanm de aktivite ki ap fèt nan sektè evanjelik la toudabò mwen vle pran tan sa pou mwen remèsye w e le fèt ke mwen posibilite pou mwen di kisa m panse, pou m bay opinyon m sou sa ki ap fèt nan sektè evanjelik la tou, e di w menm kou pwofite remèsye w e felisite w pou bèl travay sa ke w ap fè nan sektè evanjelik la. E rapidman m pral bay opinyon m sou

Premye albòm li se te nan mwa avril, se te le 19 avril, sitou kote ke li te fè konsè vant sinyati w la nan Palè Munisispal, avèk anpil animasyon, anpil moun te fè deplasman pou vin sipòte jèn atis la. Yon albòm ki gen plizyè mòso sou li, pami yo li featuring avèk Linda Joseph, Stéphanie Masson, Stanley Georges e tandòt gen tou. Denervil e Willy Adel tou ki sou album sa e anpil lòt gwo atis ankò nan sektè evanjelik la. E mwen menm youn nan bagay ke m renmen nan Joy Clef Dele se fason ke li anime foul la byen ke li menm li pap danse non men ou santi ke li ap mete foul la nan yon animasyon li ap fèw souke kò yo li ap fèw danse se vrèman enpòtan chak fwa nan yon aktivite evanjelik pou ap enjoy paske nou konnen an Ayiti akoz de sitiyasyon sekiritè peyi a e tout moun wè pa ka deplase se sèlman nan aktivite sa ou kapab ale wap enjoy kote ke ou pap goumen pa gen moun ki ap sòti blese vrèman Joy Clef Derizier ki ap fè yon travay ekstraòdinè nan sektè lan e Joy Clef Derizier apre premye opus li an ki te kontinye avèk yon sòt de tour kote ke. Yon semèn aprè konsè vant sinyati a li te fè yon lòt, sèt fwa se te nan se te nan Kafou, jou ki te dimanch 26 avril la, aprè Kafou se te Ench le 24 me m sonje e genyen tou Joy ki anonse ke aprè Ayiti li pral monte sèn ent.

vrèman ki enpakte anpil moun, pou mwen menm se youn nan se youn nan pi gwo atis ki gen aktyèlman nan sektè a, san n pap krache sou travay ansanm de moun ki te la yo. M panse ke jèn sa merite plis ankadreman e plis valorizasyon bò kote moun ki nan sektè la, Plis apresyasyon paske lè w di Joy Clef Derizier, ou wè se animasyon, ou wè se kè kontan. E de no jou, si w ap fè yon konsè evanjelik an, pa gen Joy Clef ladan l monchè, e ou manke yon bagay Pierre Florian Jean Marie. Donk se tout sa m t ap pataje. Se te tout opinyon m sou jèn atis sa ki kontinye ap enpakte popilasyon, ki kontinye ap enpakte kretyen yo e menm payen renmen mizik sa yo. E youn nan mizik ki vrèman touche moun nan nouvèl albòm li an se Yo pa ka bare kote ke gen yon animasyon tèt chaje Pè Florian e yo fè yon sòt de kanaval evanjelik. M panse ke le jou ke medya yo ou di mwens pwomotè yo ta di y ap fè yon kanaval evanjelik, Monchè mwen sur u certain ap gen ase de music surtou avek jeune Samy sa Joy Clef Derizier pou nou pran plezi nou swa Channmas ou di mwens Palè Municipal ou ankò yon lòt lye nan peyi a ki ka resevwa moun vrèman Joy Clef Derizier ki vrèman ap mache byen mwen vrèman felisite jeune sa E pou talan li, pou gras Bondye mete anndan l, e mwen espere ke Bondye toujou kenbe l, pwoteje l e kache l pèmèt ke li ateri kote l vle rive a. Mèsi Pierre Florian Jean Marie dèske ou te ban mwen posiblite pou m pataje opinyon m sou jèn salmis sa, Joyclef Derizier di Zoom ii.

ekstraòdinè e ki t ap selebre yon nouvo prentan yè ki te 19 jwen 2026 la ke nou pran di tan pou nou swete yon trè bon anivèsè avèk notre légende salmis Joy Clef Derizier pa bliye medam medmwazèl e mesye pa pale tour lan li poko fini.

Ki genyen Loutchina Decius wè la a? Si w an Frans, ou pa ka rate l! Wè eksplozyon sa a? Si w rate l se zafè pa w, men mwen menm, mwen deja envite w a patisipe. Depi se kote w wè pa pale tou, m garanti w sa, w ap beni! Wap beni avèk Joyclef Derizier. Vwala medmwazèls e mesye se te opinyon pou jodi a 20 jwen 2026 e nou pran di tan pou remèsye w paske ou te rete gade tout emisyon ansanm avèk nou e byen si ou pataje l ansanm avèk yon lòt moun e ou abòne avèk tout platfòm imedya yo. Bon, an nou pran tan pou nou remèsye sponsò nou yo, asavwa FL Production Haïti ki genyen spesyal nan konfeksyon e enpresyon inifòm skolè pou rantre dè klas 2026, 2027 la.

Institution Mixte Junel Paul. E se la nap mete yon fen avèk nimewo sa jodi a de emisyon opinyon kote nou te pran du tan pou nou prezante w notre légende